Le pèp, kijan nou ye se Roody? Bon mezanmi Ayiti ap fè pale de li ankò wi Mondyal 2026 Ayiti ap fè pale de li lè fini se pa menm fòt nou menm non se pa menm fòt nou se se se it's Haiti it's Haiti banm banm banm banm di w rapid rapid ok Mondyal 2026 jodi a mwen tonbe sou yon nouvèl ke Bon, yon nouvèl kap fè anpil bri, yon nouvèl kap fè anpil bri sou rezo sosyo a, sou tout rezo sosyo a nèt, fifa mande pou modifye mayo ofisyèl Ayiti a. Ok, fifa mande pou modifye mayo ofisyèl Ayiti a paske mayo a gen kèk ti bagay ladan l ki un pti peu kontrovèse. Ok, li gen yon seri de senbòl ladan l ki yon ti jan fò. Bagay ki yo sonnen tankou politik. Ou konprann? E sa nou pral kouvri jodi a la, eksepte anvan m menm kontinye bagay la, Ayiti, non an se politik. Ok? Lè Grenadye, politik. E sanble, ou konn sa k pase? M vle bay videyo a wi men m tou vle ba w de heads up. Ap rive yon lè nan mondyal sa la, sanble yo pap dakò pou nou chante la Dessalinienne. Neo pap dakò Bon bon bay bagay la byen tande Gade lèm pale twòp Gade lèm ale twò vit Gade lèm ale twò vit Bon bon enfòmasyon Bon bon enfòmasyon Slow down Roody Ok Fifa mande pou yo modifye mayo ofisyèl Ayiti a Men, lè w gade mayo a, premye bagay ou wè, ou wè gen yon senbòl ki sanble Bataille de Vertières pa anba mayo a avèk yon drapo ladan l. Li pa Bataille de Vertières non. Li yon ti jan pi konplike ke sa. Donk, pou ki sa fifa fè sa? Se paske yo di kon sa ke mayo a gen kèk bagay ladan l ki yon ti jan politik. Men se sa m pral di w de kwa il an è. Ki sa desen an reprezante pou Ayiti? Desen ke yo vle retire a. E premye pati a, gen de bagay nou pa pral ladan l, tankou an pati istwa Dayiti, anpil nan nou konnen istwa Dayiti deja, 1804, jenerasyon ki fè listwa, 52 zan Ayiti tounen nan mondyal, Ok fyète pou tout ayisyen, nou pa pral nou pa pral kouvri sa yo nan videyo sa, sa nou pral kouvri se afè mayo a. Entansyon ke konpayi an ki se Saeta te genyen lè yo tap dizay mayo a pou nou, Saeta te vle rakonte yon istwa, yon istwa, desen ke yo mande pou retire a, bon gen lòt ti bagay wi nan mayo a, Kòm yo kòm yo pa pale de sa nou menm nou pap pale de sa men gen lòt ti bagay nan mayo a men nap fokis sou desen ki nan mayo a ki te sanse enspire pa batay de vètyè men se pa batay de vètyè ki ladan l e entansyon sa eta se pou l te ka rann yon omaj pou fanm ak gason ki sanse bati Ayiti chak jou. Si w gade desen an, w ap wè ke li pa gen ewo ladan l, desen an pa gen okenn zam ladan l, desen an gen anpil bagay li pa gen ladan l. Ok, men ou wè moun ki kanpe sou yon bit mòn epi yon gwo drapo ki leve. Donk, sa eta te gen entansyon pou l kreye yon mayo ki gen ladan l yon omaj, yon selebrasyon listwa avèk rezilyans pèp ayisyen an. Pou anpil Ayisyen, se pa t sèlman mayo. Sa di Ayisyen te vrèman renmen a mayo a, yo te vrèman apresye mayo a. E Grenadye yo te trè chèlbè nan mayo a. Donk pou Ayisyen, se te yon moso listwa ke Ayiti, Grenadye yo t ap pote sou teren an. Kounye a la, ann pale de entèvansyon fifa. Dapre Yon nòt de près ke Sae ta met deyò, konpayi ki fè mayo a, m kwè se yon konpayi, m kwè Kolonbyen, Kolonbyen wi m kwè l ye, m pa t pran nòt sou sa, men m si se Kolonbi. Dapre Sae ta, pandan pwosesis apwobasyon an, pou yo te apwouve mayo a, fifa te estime gen kèk eleman vizyèl nan mayo a ki kapab entèprete yon lòt fason anba règleman ekipman fifa yo. Se poutèt sa ke yo mande pou gen kèk modifikasyon ki fèt. Fifa gen règ ki entèdi mesaj politik, mesaj relijye Relijye, relijye, m toujou ap fè tenten sa yo. Bon, relijye, relijye, chwazi yonn. FIFA, m toujou kite ti bagay sa yo nan videyo a, m panse li fè nou ri. FIFA entèdi mesaj politik, mesaj relijye, oswa lòt mesaj ki ka kreye konfli pandan konpetisyon entènasyonal yo. Men dèfwa, se nan lè sa yo wi ke nou menm Ayisyen nou ka minimize ti peyi nou an. On ti peyi tankou Ayiti, eh! Pami tout Golyat sa yo gen nan mond lan, ki, ki sa Ayiti ka di konsa, eh, ki pou ta parèt politik oubyen, ou konprann sa m di w lan? Ehh, anpil. anpil listwa dayiti anpil bon m kontinye eske w ka wè ke m kontan ret la wi ret la gon zen nan bagay sa ke m pa wè depi m maten m ap envestige sou bagay sa li gon ti bagay ladan l ki trè trè trè politik ke menm ayisyen pat wè lè mayo a te fèt pase yo pat pale de sa dayè rete branche E Saeta pat dakò ak entèpretasyon ke fifa bay bagay la. Saeta di nan entèvansyon yo a, nan nòt de près yo a, yo fè konnen ke entansyon yo pat politik ditou. Ok. Yo di objektif la se te pou onore pèp ayisyen an ak kontribisyon li nan avni peyi a. Ok? Se sa yo te fè a di, ti, ti bagay ou wè ki an ba mayo a, an ba mayo a, lò wè yon, yon gwoup moun kanpe la, ou wè sou tèt mòn Gòlgota la avèk yon drapo kanpe, se, se ti bagay sa k bay pwoblèm nan. Donk e, malgre diferans entèpretasyon an, Saeta di yo respekte pwosesis fifa yo epi yo fè chanjman ke yo te mande a. Sa vle di mayo ke nou te konn nou te wè Grenadye yo te gen sou yo a it's gonna be more like a I'm not gonna say a plain t-shirt but pati anba mayo a m pa konn si nèg yo ap kontinye mete l pou lòt bagay men yo pa ka monte teren avè l. Bon nan tout sa k konsène fifa yo pap ka parèt sou teren avè l. Ban m di w kounye a ki sa k fè istwa a enteresan. Sa ki enteresan an, se ke gon seri de moun ki ka gade menm desen an epi yo wè de bagay diferan. Ok, yon moun ka gade menm bagay la epi yo wè de bagay diferan. Yonn ka wè listwa, Epi lòt lan ka wè politik. Èske w konprann? Yonn ka wè fyète nasyonal, epi yon lòt ka wè yon mesaj ki pa dwe sou yon mayo mondyal, yon mayo fifa World Cup ki pa ta dwe sou li. Ou konprann? Paske chak moun wè yon bagay diferan. Gen yon bagay. On ti bagay, on ti, on ti bagay m ka di sou sa nan, nan listwa fanmi m, mwen sonje on lè m t al nan on maryaj on kouzin mwen, Florida, epi pandan maryaj la, m kwè apre, apre maryaj la lè vin gen resepsyon, kouzin mwen an vini nan resepsyon an avèk on, on wòb wouj sou li, on bèl wòb wouj, m sonje, beautiful, beautiful dress, Epi gen kèk moun ki te kritike l pou sa. Paske pou yo menm yon wòb wouj nan resepsyon maryaj li pa gen plas li. Pase ayisyen an, ou konnen, gen moun ki nan pwotestan oubyen nenpòt sa w kwè a, sanble yo wè wouj l yon fason. E pi mwen te mwen te find out ke nan kèk lòt peyi wouj vle di viktwa, m pa konn m pa konn koulè yo byen non, kisa yo vle di an Ayiti. Men pou sèten moun wouj vle di viktwa. Pou sèten moun wouj vle di a whole other thing ok si w nan mond mistik petèt wa di m èske wouj lan gon lòt bagay li vle di paske gen moun Ayiti ki kwè nan ti mistik yo. Ann retounen sou fifa avèk Ti mayo retire nan mayo a. Kesyon an rete, èske li posib pou w ka rakonte istwa yon pèp san moun pa wè politik ladan l? Sa enpòtan, paske mondyal la se lemond. Donk depi gon bagay ki politik ki ka kreye pwoblèm, yo pa vle l nan ekipman fifa. Gen toujou wi, gen toujou, rete branche. Kounye a la, Gon lòt, m gon, m pral bay, gon ba enfòmasyon m pral bay la men gon ti pati, gon ti pati m bay pou m bay anvan. Se pati ke anpil moun pat wè nan kesyon Mario a. Gen yon enfòmasyon mwen jwenn sou entènèt la, kote ke yo di konsa ke Haiti's World Cup kit honors

Sa lapo yon lò ye? Sa lapo lò a fè nan mayo Ayiti a? Kounye a la, m al, m al gade pi byen. Atik lan di konsa ke figi ki nan mayo yo, They are raising a white over red flag. Ok, gade l byen pou wè. Moun, figi ki nan mayo yo, drapo ki leve anlè a, nèg ki anlè a ki leve drapo a, li pa leve yon drapo ble e wouj, li leve yon drapo blan anlè, wouj anba. By the way, yon drapo blan anlè, wouj anba, se drapo Lapolòy. Se drapo Lapolòy. Donk, gen moun ki

Ok si nou si nou sonje istwa dayiti si nou pat konn sa m tou di nou li la frans te voye yon kontenjan polonè ansanm avèk e e ansanm avèk e e e fransè yo ki te vini pou restore lesklavaj an ayiti donk lè polonè yo rive Ayiti, they switch side, ok, yo kite kan franse a, yo antre nan kan Ayiti a, mesaj kache, yo antre nan kan Ayiti a, epi yo ede Ayisyen goumen pou lendepandans, The Haitian Revolution, Polonè yo te goumen nan Haitian Revolution nan pou yo te ka ede Ayiti pran lendepandans. Ok? Apre lendepandans, apre lendepandans, Ayiti te bay tout blan sa yo, tout Polonè sa yo, sitwayènte Ayisyen. Ok anpil nan polonè sa yo avèk desandan yo jiska prezan yo ap viv yon kote an Ayiti ki rele Kazal. Gad jis kote moun yo al fouye pou yo jwenn yon drapo blan anlè wouj anba kote ke sanble ke Ayiti ki vle bay respè avèk tout sa ki kontribye, tout moun ki kontribye

epi they help the opposition gain independence. M pa konnen si se sa ke sa eta avèk moun ki t ap dezame yo te vle di, m pa konnen si se yon fason yo t ap kreye pou yo bay Polonè ki te goumen pou Ayiti yo, pou yo te mete yo fè pati de gwoup moun ke Ayiti dwe remèsiman pou egzistans li, men se sa ke yo idantifye, se sa ke yo entèprete. Ok, nou menm, lè nou Ayi, nou menm ke Ayisyen n ap gade, nou abitye wè siy Batay de Vètyè lan, nou abitye wè moniman Batay de Vètyè la ki sanse Kap Ayisyen, anpil nan nou, imedyatman ke nou wè bagay la, nou wè Batay de Vètyè. Men, li plis sanble ke yon revolutionary scene, yon sèn rev... Mwen wè mnen nan wè ankò, nan wè ankò, m deraye wi. Yon sèn revolisyonè ki lye avèk a specific historical military conflict. Li lye avèk Te gen tout bagay sa a. Te gen tout bagay sa a nan ti inifòm sa a w ap gade la a. Èske ou te konn sa? Fò w di m nan kòmantè a èske ou te konn bagay sa a. Li lye avèk military conflict la, ok, nou konn tout Lafrans, Ayiti, epi a specific group of foreign soldiers, se men sa m sot di a wi, yon gwoup espesifik de sòlda etranje who defected Yon moun tanpri yon moun dim defected kijan yo di defected an kreyòl kijan yo di defected an kreyòl lò lè w kite bò wap goumen epi ou antre nan lòt bò a oubyen bon nou te ka di ki trayi ki trayi se pa sa ki trayi lafrans epi ki rejwenn batay ayiti a donk definitivman nou dwe yo remèsiman men sa ta sanse ke remèsiman sa nou pa dwe yo li oubyen nou pa ka di yo mèsi nan inifòm fifa world cup la. Depi lè bagay la fèt la, m te santi li te plis ke sa. Pou mwen menm, mwen panse ke bon, petèt fifa te entimide oubyen te wè e design lan ki sanble avèk avèk moniman Vètyè a kòm yon bagay politik, men li plis ke sa. Donk fifa wèl non sans li gen li gen politik ladanl li gen politik ladanl ok so sa vin tounen yon bagay ki much more historical li vin pi istorik li vin gen plis potansyèl poul ka politcally sensitive ou konnen la frans. nan bagay la, wòl la Frans nan koup di mond lan frèm hein, la Frans pa vle okenn bagay nan okenn bagay ki pou fè le mond ap pale de Ayiti nan ti bò sa ok paske Lè Haiti pral jwe frèm nan. Jounalis yo bezwen bagay pou yo di frèm. Mhmm yep jounalis yo bezwen bagay pou yo di e bon fifa pa ka anpeche l non frè m paske yo pral foure nan zo nan kalalou pou yo poze kesyon sak Haiti a tout sak Haiti se politik ou dakò avè m bon mwen si m te ka fini videyo sa bon mwen si m te ka fini videyo sa so. Sa ke m te ekri, sa ki enteresan, ok, se ke anpil Ayisyen nan mayo a yo te wè Haitian Pride, yo te wè endepandans, yo te wè Vètyè, yo te wè Grenadye, yo te wè drapo Ayisyen an. Men fifa, lè li fin revize mayo a, li gade l nan yon lòt lens, li gade l yon lòt fason. paske li gade mayo a li di ok kisa nan mayo a ki ka entèprete internationally as a political and military statement tout sam li sou entènèt la li just di fifa fifa pa dakò men lèm vin li afè drapo blan e wouj la m vin li m vin li la poloy m vin li polonè m vin li defection. Humm. M vin li sitwayènte after defection, m di a bon li pwobab pou fifa a wè silwèt sa yo, silwèt revolisyonè sa yo, ok, a flag being raised, yon drapo k ap leve ki pa yon drapo ayisyen.

Tu konpran? Nan yon sans, pou nou konkli sou sa, lè fifa gade mayo a, fifa wè, fifa wè ke gen anpil, mayo a vle di twòp bagay. Mayo a vle di twòp bagay. Ok, li pa yon senp omaj istorik. Ok, yo wè, yo wè senbòl yon revolisyon, ak yon lagè endepandans. Men ou pa ka, ou pa ka pale de Ayiti san w pa di lagè endepandans. Dayè, dayè, e, e m te chèche sa, m chèche, al, al sou, al sou Google, al sou Google, e, e, Gemini, al sou Gemini. Tape sa a egzakteman, tape sa a, Who made the decision to rename Sendomeng to Haiti after independence? Kiyès ki te pran desizyon pou chanje non Sendomeng, sonje koloni an te rele Sendomeng, pou chanje l an Ayiti? Men ki rezilta w ap jwenn. Sa vle di menm non peyi a politik. Menm non peyi a, se yon mesaj. Ayiti. Li di konsa ke Jean Jacques Dessalines. E jodi a m ap fè videyo sa a la, fanmi tèlman anvayi m nan stidyo a la, ke menm bout sa a m manke pa mete l nan videyo a wi. Li di konsa ke Jean Jacques Dessalines, the leader of the Haitian Revolution, lidè revolisyon ayisyèn nan te pran desizyon pou li ka chanje non ansyen koloni fransèz la ki te Sendomeng pou l ka chanje l fè l tounen Ayiti an 1804. Desalin te fè sa pou l te ka efase non kolonyal ke Fransè yo te bay peyi a, lèfini pou l te ka pay tribute, pou l te ka onore orijinal endijèn ki te abite sou zile a. Si nou al nan istwa Dayiti, nou pa fè kou istwa Dayiti jodi a la, men si nou al nan istwa Dayiti, n ap konnen ke rezon k fè yo te mennen, yo te al pran nwa yo ann Afrik, pou yo te mennen yo Ayiti, se paske kolon yo te basically yo te fè yon. What's the word yo te fè atche mpa vle iti menm mo a mpa vle itilize non nan videyo a yo te yo te efase yo te efase moun ki te la deja yo nou konprann nou konn ki mo mpa vle itilize a mpa vle itilize mo sa nan videyo a men moun ki te la orijinal yo yo te yo te fin avè yo. Apre sa yo vin avèk nwa yo. So Desalin pou l te ka onore, se pa jodi a n ap onore moun non nan peyi sa, pou l te ka onore endijèn yo, tayino yo ki te la, se sa fè l te chanje non an Ayiti. Li fè l pou l eradike idantite kolonyal lan, li fè l pou l onore endijèn yo, tayino yo, li fè l tou paske gen yon mo ki gen yon African Cultural Significance. Ok gen istoryen ki note ke E yo konnen yo konnen itilize yon mo ki rele Ayiti Toma. Ayiti Toma ou bèl kon lakansyèl ok. Ayiti to gen mwen kwè li di nan langaj fon, langaj fon an, Ayiti Tome, daprè Wikipedya, li vle di From nowadays this land is our land A pati de jodi a, tè sa a se tè pa nou li ye. Ayiti Tome. Si m manti, mwen manti apre Wikipedya. Si gen moun ki fokis nan listwa Dayiti, petèt n a fè yon kòmantè sou sa. Ann retounen sou fifa. Bon mezanmi jodi a jodi a video sa fèt la pitit e tout la fami anvayi studio a vire tounen janm dou la se New York mwen ye map pran plezi m avèk fanmi mwen donk fòk mwen atann mwen a sa dèfwa fòm fè ti kanpe poum poum ka you know talk to the family and then continue e m prèske fini bon m sanse fini men lè map fè video sa yo. m pa sèlman fè l pou m di ok men ki sa ki di, men ki sa fifa di. Mwen fè l lè gen yon bagay mwen konprann pou m ka ede w wè l jan m wè l la. E si w la toujou w ap gade videyo a mwen vrèman vrèman apresye sa. Dènye bagay m ta pral di, aprè tout pil tan fanmi lan sot fè la, se ki leson ki gen nan sa k ap pase a la? Afè, afè fifa ki mande pou Saeta retire yon desen nan mayo Ayiti a. Mwen menm mwen panse ke pi gwo leson Se pa sou mayo a. Pi gwo leson pa sou mayo a. Li sou enpòtans listwa nou. Ok? Sa vle di tout sa nou manyen, tout sa nou fè. Li, li... Ki jan m ta esplike sa a? It draws attention to something that happened in history That is a lot more than jis Linyon fè lafòs. Si nou vle konprann sa m vle di a, sonje m di nou nan videyo ke m ap fè pou fifa koup di mond lan, I want to sound politically correct, donk gen bagay mwen pa ka di. Men, kote m te vle ale se ke yon desen sou yon mayo, tande byen wi, yon desen sou yon mayo, rive fè medya entènasyonal yo ap pale de batay de Vètyè an 2026. Se pa sèlman oyè 1804 Ayiti pran endepandans si kounye a la y ap pale de batay de Vètyè epi men ki kote ke medya entènasyonal yo pral fè lemond sonje ke te gen yon gwoup Polonè ki te defect from the French Army ki te vin restore lendepandans, esklavaj an Ayiti, e ke they joined The Haitians in their fight for independence, yo rejwenn lame e lame endijèn nan pou pou batay endepandans yo, kounye a la medya entènasyonal pral pale de sa. Èske w konprann? Sa vle di istwa Dayiti a, istwa Dayiti a ka plen yon ansiklopedi si w al chèche konn tout sa, tout sa nou fè. Donk, sa vle di ke istwa nou an, istwa Ayiti a, egzistans Ayiti a, Ayisyen an, istwa nou gen pouvwa. Humm, istwa nou gen pouvwa, istwa nou toujou fè moun reflechi. Yon senp, yon imaj nou mayo, li pa yon senp imaj. Istwa nou toujou fè moun ap poze kesyon. E fè m konfyans, gen anpil kesyon ki pral soulve sou Ayiti Cheri. nan mondyal sa la. M sèlman swete ke Grenadye yo kontinye bay gòl, Grenadye yo kontinye avanse, plis yo avanse, plis yo pral fouye zo nan kalalou pou yo ka konprann ke Ayiti a, Ayiti a pa nenpòt peyi. Li pa nenpòt peyi. Hum! Antouka, pou m fini videyo a, kèlkeswa desen ki sou mayo a, kèlkeswa vèsyon ke fifa apwouve a, gen yon bagay ki pap chanje. Ayiti retounen nan mondyal la apre 52 zan. Sa pap chanje e pa gen okenn moun ki ka retire sa nan men nou. Ok frè m sè m. Grenadye alaso. Grenadye alaso. Al vide gòl sou yo. Mwen pa ka ale. Mwen pa ka ale san m pa mande nou pou nou abòne. Mwen pa ka ale san m pa mande nou pou nou like videyo sa a. Mwen pa ka ale san m pa mande nou chak si nou konprann tout sa k te di nan videyo sa la, si li enspire nou, si li fè kè nou kontan, si nou gen yon bagay nou vle ajoute, fòk nou fè yon kòmantè pou nou di m kisa nou panse. de sa k sot di a, kisa nou panse de sa k ap pase a la, kisa nou panse. M vle li kòmantè nou yo. Mwen li kòmantè yo. Ok, donk definitivman kite yon kòmantè, lèfini peze klòch notifikasyon an pou YouTube fè w konnen lè m gen lòt videyo ki soti. Ok frè m sè m.